Mwen monte nan Facebook m wè. Lepè a m byen jwenn li poutèt vye vagabon sa ki se pa anyen l ap regle m wè. Pa anyen anyen anyen anyen. Menm yon pitsa w anvi manje l pa ka achte l ba w. Granmoun sa la m pral kale tèt li byen kale la. Ay wi Melaling Melaling.

Sa w poze m mwen menm, petèt m nesesite yon laptop. Lakay la chalè ap touye m, m bezwen èkondisyone, yon invèsò, djò w konn. Kisa? An, ben ok, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Lè w vini w ap rezève tout pou mwen? E pa gen pwoblèm. Ou konnen m gen yon frè m lakay la wi bro. Ou ka wèl, li ka la, li ka pa la. Èske ou konprann? Ou ka vini, men lè ou wèl, fè kòm si e zanmim ou yo vin vizitem. Èske ou konprann? Ok, ok, ok. Ou fre wi. Lè wap vini rad sa wap mete? Tu me fais rire. Enben ok cheri pa gen pwoblèm, menm tande moun nan pòt la kap se moun m avèl la, bat poul pa rakonte nap pale. Babay chouchou. Bay. Mwa.

Poukisa Ayisyen Ayisyen ap devòte? Poutèt yo wè nou pa gen inyon lakay nou menm y ap dezini nou menm avè yo. A di yo wè ke nou pa ka nan ran yo. Kot sa w pa ka konprann nan? Ou pa wè l? E nwa nou ye, a vle di yo pa vle wè nou. Bagay sa konplike menn, mwen pa ka konprann pou Ayisyen wè Ayiti pa bon. Al Ayiti yon pwoblèm, rete isit Ayisyen ap pase mizè. Tout kote mizè e mizè.
Non enben, kisa w konnen pou tout Ayisyen fè? Nou met tèt nou ansanm. Nou travay la tè Nou kòm de ka di Nou mete nou kòm si ou menm ou te mwen menm Nou fè kòm si nou tout e frè ak sè nou te Tankou jan Bondye te voye l sou tè a E pi N ap bat a moun deyò Nou pa bat avèk san pa nou menm N ap met tèt ansanm Tout moun k ap fè vyolans yo n ap di yo mete tèt ansanm Mete zam atè, met manchèt, kouto, nou pa bezwen konnen tout bagay epi fè lapè. E sa pou n fè apre sa anyen. Men yo poutèt yo wè nou pa gen lapè lakay nou ki fè yo menm y ap voye nou, y ap detwi nou plis. Yo pa vle wè nou, se poutèt sa. Si yo konnen lakay nou gen pwoblèm, poukisa yo voye nou lakay nou? Ou kwè yo vle yo pa vle wè nou? Wap byen pale, antouka men, e manman, e yo pa rele manman w?
Kòman kòman ye? Oh m te bliye di w sa vre cheri hahahaa Tripotay peyi a t ap fè m bliye Li di m kon sa l bezwen wè m pou m vin pote l Ki yès? Manman m Enben nan vakans la n ap ale w a ka di w ale rapid rapid li pa depi se pa malad li malad Nou pral nan vakans la Anchen
Kòman nou pral ansanm nan?

Alan ok e kay la kyes kap kite.
Cheri nap ale nou ale ansanm dayè si pata vle komsi pou m kite kay la konsa.
Kom m vini isi e fèt ki rive e djòb mwen bezwen moun pou l manje Gon pakèt ti fanm ki t ap ekri m sou Facebook depi yo wè dyaspora yo anpatan pandan m vini la m konnen gen plizyè k pral vini m ap tann yo e pa youn sot rele m la

Map wè, map wè. M ta pito pran 3 timoun fi anba a, fi la fanmi m se sou vyolèt yo. Nou kite nou bon nou depi nou di kite nap kite 3 timoun nan kay la nap soti dayè timoun sa yo la yo manje. Menm si yap manje chak jou pa janm gou. E 3 yo gen gen 2 yon ti gason yon ti fi 2 dènye rad. Bon sa chak jou yap manje.

Map rele epi talè an bay sil moute sil desann li wè mande lal mande li wè lap mache mande nan lari an li panse komsi li kapab okipem on vakabon konsa hay papa renmen mande tankoul kote li al soti la mbal tou soti la ma jwenn li epi a cheri lèm mete lal mwen sou mwen la vay lari mbal pran la fem kou ale anvan misye vini.

An mesye. Te di manzè pa ale, li ale. Vle vin pa we. A di mketa se ti mal pase la ri an, manzè te keta fè wout li. An tou ka si se manman l lal we, bon wout.

Wè gen kan pou sòti. Mwen ankontre moun sou Facebook. Mwen pa konn si l djab, sa l ye. Si l konnen ki es m ye, l pa ta vin pran lanmò kri sa. Depi l vini l pap soti. Li pap soti vivan. M ap tann li vini l ap ban m ba dyab li. Sa pa menm bezwen m kraze m pap kraze w. Li manje dyab mwen wi. Tande pòt la ap frape. Pa gen pwoblèm. Antre non. Bonswa.

Claw bèl wi li bèl. Ou konnen e diaspora lè wap viv pou li bèl oh. Lè wap viv ozetazini.
Oh nice nice. Son lòt bagay.
Ahh. Epa moun kap viv ayiti kap kouri anba bal, kap mal manje. Cheri fòm diw sa. Ou jwenn chans ou. Bon pa kite l ale. Ase wè la bagay m pote pou ou. Fò w ta vin an kamyonèt. Ou al avè yo kòm ou vin a 2 moun. M pa konn kòman w pral fè pote yo ale.
Nou mal on bourèt.
Pa gen pwoblèm cheri. Men fò m poze w kèk ti kesyon anvan. Ou konnen se sou Facebook nou fè konesans tout bagay. Kounye a.

Wap m di w Li pa tro enpotan li nan fom ou
Sa pa pwoblem sa pa pwoblem ou sèt Pa gen pwoblem Wap tro ala bagay pou al depo al lakay ou Pou tout fom ou tou rich Ou te di m ou bezwen yon laptop
Vwasi la laptop Ti vwa Mèsi anpil wi mèsi anpil cheri Mwen sa pa pou anyen cheri. Ok ok ok.
Menm baw laptop.
Menm yon ti bòt a ban mwen. Mès anpil. Dev ou te di ou bezwen? Ou te di yon kamera tou wi? Wi pou nou pou nou ka fè foto. Sa se yon kamera. Li vann 1 milyon goud. Wè m pote l pou ou. Ase yon fanm tankou w pa ka gen nenpòt kamera nan men w. Men cheri. Sa l fè foto chout, li fè foto penalite, foto kònè, tout nèt.
Men sa fè dezyèm men li wi Pepe. Nan tou nèf, depi l twòp nèf, kòm si w wè li twouble je w. E, e sipriz wi m ap ba ou, fo sipriz ou ban mwen. Mèsi anpil Lepe, mèsi anpil cheri. Ok, ok.
Sa, s on mont lò. S on mont lò.

Pouki al deplase al pran vesti pou yo pou wap ret chita al la tout ou pa wèm pa deplase tande ok. E m ka mete sa yo yon kote lè m prale m ap pran yo? M pa t mete yo la alèz, ou lakay ou. Ah ok, ok, mèsi. E chans ou jwenn, fò pran. Wè. M pral de kle machin, lòt bagay m te rezève pou. Ok. Lòt kado.

M pat sure m te ka banm youn nan sa yo. Men lepè a gentan dim li pral banm kle machin li gen sipriz pou mwen. Lèm rive lakay la la gen pou el ap cheche m la wi. Konsa tou li ka poko sot travay tou. Lèm rive lakay la la m pa okipe l menm.

Mezanmi se konsa sa pase malgre tout sa maril gen nan kay la fè poul konvenk li poul pa soti li bal manti li pwal wè manmanl. Mezanmi lè nou rankontre moun yo sou Facebook nou pa kouri pot tèt nou ba yo konsa sa m kwè ou menm ki sot gade video sa ou jwenn yon leson kap itil ou moun sou Facebook yo Se pa tout ki bon moun. Nou ka panse. Nou jwenn yon dyaspora, nou kouri pot tèt nou ale, epi se byen konte, mal kalkile, mal kalkile.